Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. En guise de bon week-end, kite mwen di nou bon vendredi. Jan w wè Olivier Louis afiche li sou ekran an, nou titre emisyon sa a Selebrasyon paske jodi a ki se vandredi 7 fevriye 2025, nou pap rete sou ane a, an nou rete sou dat 7 fevriye an. Nou ta di nòmalman 7 fevriye se yon dat selebrasyon

si ou vle, pou respekte konstitisyon an. Nou sonje, nou pral pale de sa, lè lè Divalye te kite pouvwa a, oubyen la dinasti dè Divalye, se te 7 fevriye 1986, depi lè sa, se 7 fevriye a, son dat oubyen yon randevou konstitisyonèl, kote le pli souvan pasasyon pouvwa fèt ladann. Men, pandan n ap rete trè serye tou nan sijè a, nou pa ka pa raple jodi a fè ennan depi Moïse Jean Charles, Guy Philippe, E m pa raple m twazyèm non an ki te bay yon randevou se te ane pase pou yo antre nan palè a epi envesti oubyen enstale yon gouvènman tou nèf. Men Ariel ki te kanpe an mòd dan bang ki pa pran nan presyon ni dirèk. Ni endirèk, Ariel pat briding sou pozisyon l. Nap gen pou nou pale de sa nan mitan emisyon an. Men an nou rete sou kestyon 7 fevriye a. Alò fò m di w dat sa tèlman antre nan abitid nou, kote 7 fevriye a evenmansyèl. Lè nou di evenman nou pa pale dirèkteman de. de evenman malere oubyen katastwòf humm nou rete nan yon dat randevou si w pèmèt nou di sa selebrasyon 7 fevriye 1986 gen yon rejim totalitè yon rejim bout di. Yon dinasti ki tonbe isit an Ayiti, nou antre nan yon nouvèl è, sa yo rele è demokratik la madam, mesye. Ebyen, lè w soti nan 7 fevriye 1986, a chak senkan oubyen a chak manda prezidansyèl, te genyen yon randevou ki kase. Se sou baz sa a, 7 fevriye 1991, nou sonje. Alò, pou moun ki nan jenerasyon mwen, Jean Bertrand Aristide oubyen lansyen prèt prezidan, lansyen prèt de Sen Jan Bosko, misye te antre an fonksyon ofisyèlman 7 fevriye, pa la swit nou sonje pral gen koudeta 29-30 septanm 1991. kèlke mwa aprè, ki pral chavire Jean Bertrand Aristide fas anba sou pouvwa a. Alò, n ap fè istwa resant, pa gen lontan oubyen ane pase, premye minis tranzisyon Ariel Henry te jistifye, 7 fevriye ane pase, se te yon lendi, Misye jistifye mentyen li sou pouvwa an Ayiti. Li te pale don vid jiridik 7 mwa apre asasina Jovenel Moïse, Jovenel Moïse nou sonje ki te mouri yon mèkredi 7 jiyè 2021. Men li te konteste pou mank lejitimite l selon divès moun. Donk nan lojik vid prezidansyèl oubyen enstitisyonèl sa, nou sonje nèg ki te rele tèt yo les révoltés etc. Ebyen nèg sa yo te di yo pral envesti. Palè prezidansyèl la ki ap yaya kò l jouk kase tè nan ri Larepiblik. Poukisa nou di palè prezidansyèl la ap yaya kò l jouk kase tè? Se paske nou santi ke pa rapò avèk tansyon ki mentni pa nèg ki ak zam yo, egzekitif la li oblije deloje.

Ebyen se rezidans ofisyèl de prezidan ayisyen an. Jodi a nou ta pale de pliryèl prezidan paske prezidan avèk s nou gen pou pi piti 9 prezidan menm si 7 ladan yo gen dwa de vòt, dwa de sinyati, gen 2 lezòt nou pap di yo maryonèt yo ta kòm figiran si w vle. Men sesi nanpèch pa sela paske an tèm de privilèj ke pòs la konfere yo, moun sa yo, yo jwi egzakteman menm privilèj avèk konseye prezidan ki genyen dwa de vòt yo. 7 fevriye se yon jou enpòtan an Ayiti, li make an 1986, nou tou sa deja, chavire fas anba diktati Divalye an. Donk, nòmalman, nou kapab di se yon jounen pasasyon pouvwa kòm konstitisyon peyi a prevwa li. Men, malerezman, depi dè e dè ane, se pa janm sa k fèt. Nou sonje Michel Joseph Martelly, de son vrè non, men de son non datis, Ti Simòn, nou ta ka di fanm chèf deta. Si Trump tande bagay sa a, l mouri frèt. Trump di fòk nou retabli verite biyolojik. Alò, Ti Simòn, se le non dartist, hein, se le non dartist, Ti Simòn. Nou pa ka konsidere l kòm yon fanm chèf deta, men de preferans se le serye, sètadi Michel Joseph Martelly, ki li menm, Prezidan, nou sonje eleksyon yo fèt, men misye pa t pran fonksyon egzakteman 7 fevriye, se te pito an me, pa rapò a latwoublay, pwoblèm ki te genyen isit ann Ayiti. Alò, pou nou rete a istwa resant la, Premye Minis Ariel Henry, li rive sou pouvwa a pou l te asire tranzisyon an apre zak sasinay Jovenel Moïse, nou sonje, an jiyè 2021. E misye te kanpe dan bang, li kanpe tennfas, paske li di 7 fevriye, kontrèman a sa k te anonse, paske pa bliye, lè ou se premye minis, menm si Jovenel Moïse te dezinye misye, Ariel Henry, premye minis dezinye, men Ariel Henry pa t on premye minis envesti oubyen enstale, sa vle di, Jovenel pa t gentan enstale l. Alò, Ariel Henry mete kran. Ariel Henry gras a emab konplisite ansyèn opozisyon oubyen feu opozisyon Jovenel Moïse lan ebyen l jwenn benediksyon li antre an fonksyon. Men nòmalman si n ta p ret nan lojik konstitisyonèl E manda premye minis oubyen chèf gouvèneman Ariel Henry pa t dwe ale odela de 90 jou, jan konstitisyon an prevwa l lan pou Ariel Henry li menm li ta fè eleksyon. Men Ariel Henry, misye kanpe jan n te di a tennfas, li pa briding, li pa fè wonn pòt e li te di ke se eleksyon. ki pou dechouke l osnon derasinen l kote ke li te twouve l la. Oke, sou baz sa a, lejitimite Ariel Henry ta pral remete an koz. Gen gwo diskisyon k ap fèt sou lejitimite Ariel Henry, kòman misye te fè rive kote l ye an tankou yon kout zèklè. Ariel Henry te nonmen 2 jou anvan zak sasinay nan kondisyon nou tout sonje prezidan Jovenel Moise, Jomo, ki li menm te gen anpil kontestasyon paske anpil moun panse ke Jovenel Moise se ralonj li t ap fè Jovenel Moise te sipoze kite pouvwa a depi 7 fevriye 2021 sou baz akò an 2016 ki pral akouche gouvèneman tranzisyon Joslèm Privè lan, men tout pati sinyatè yo, ikonpri phtk ki te kale osnon kouve Jovenel Moïse, yo te dakò kèlkeswa moun, paske eleksyon 2015 yo ki te sispann, jan avoka oubyen jagon jiridik la ta di l, ebyen pwosesis elektoral sa li te an kontini. Kòm gen sikonstans grav oubyen sikonstans atenyant sou baz on modus operandi, yon antant, tout aktè oubyen tout franj yo te di, pa gen pwoblèm, n ap pousuiv pwosesis elektoral ki te kanpe an avèk kondisyon tout moun ap dakò yo ekourte, sa vle di retire ennan nan manda yo parapò a ennan. Manda Joslèm Privè lan ki te yon gouvèneman tranzisyon ou di mwens 1 an ki te pèdi nan tolalito. Men Jovenel Moïse ki te dakò ansanm avèk pati li an, dayè Jovenel Moïse pa t kowòdonatè nasyonal, men Jovenel avèk pati phtk a ta pral konteste le fèt ke manda l fini 7 fevriye 2021, Jovenel te mande yon. ralonj madam mesye. Donk se nan kontèks sa nou di w ke dat 7 fevriye a nou te ka parèt si nou te vle plis sipèfisyèl parèt a yon efemerid ou di mwens de fè istorik nou te ka raple w pou dat 7 fevriye a. Men nou an nou rete konsantre nan yon reyalite ou di mwens yon istwa ki pli Resant. Nou tout konnen kòman istwa lan li menm li te fini. Nou vin genyen Ariel Henry swa le 5 jiyè 2021. Jovenel pral mouri 2 jou aprè, mèkredi 7 jiyè. Men le lendi 5 jiyè, Ariel Henry a ete nome. Ok fok nou diw nan domèn premye minis isit nan domèn ministr genyen nan domèn kandidati tou e genyen des ekspresyon ki lye tankou premye minis

parapò a sa k ap vini. Gen yon dezyèm faz ankò, se sa yo rele premye minis dezinye. Gen yon seri de pòs, e lè pou w ladan yo fò w jwenn apwobasyon di parleman ayisyen oubyen dè de chanbr, yo pale de presanti. Sètadi, sa k ap vini yo, parapò a sa k ap pale nan koulwa, ann di de preferans pozisyon favorit moun nan kapab genyen, yo di li presanti pou le pòs. E lè prezidan an li menm oubyen la pèsòn konsène, la pèsòn otorize efektivman, dezinye moun sa a, kounye a li vini yon premye minis dezinye. Kounye a ou pral antre nan kad, alò lè n di dezinye oubyen nome, se lè de, prezidan an dezinye tèl moun oubyen prezidan an nome tèl moun. Men jouk kasetè moun sa a poko premye minis, ou pral antre lè nou te nan konstitisyonalite, lè nou te nan respè de la konstitisyon. Ou pral antre kounya la a nan sa yo rele, se yon vòt de sansyon li ye, ou pral antre nan sa yo rele ratifikasyon di premye minis oubyen apwobasyon, le premye minis è est approuvé. Ok. Ariel Henry brule oubyen sote tout etap sa yo, fòk nou di w se politik k ap fèt, anpil odas mete. Ariel Henry de fèt ou de fakto kanmenm paske pat genyen yon parleman ki te ratifye Ariel Henry sa politik jeneral an di tou senpleman pat genyen politik jeneral oubyen pwogram de govèneman d'Ariel Henry, Ariel Henry ki te genyen yon veritable boulevard oubyen yon highway devan li, Ariel Henry ki pral lage san klaksòn e avèk sitou m di w Ariel Henry te rive yon kote li di w ke li ka menm e deklare lagè, li kapab fè deklarasyon de gè paske Ariel Henry te santi ke l pat genyen anfas. Se pat fo Ariel Henry te fo efektivman, men se te tou senpleman paske Ariel Henry pat genyen anfas e nou pral wè kòman Ariel Henry pral pran nan mouvman DDN.

Ebyen ki sanse apati de yon tweet e ou konnen tout sèvitè yo kèlkeswa chapèl yo yo sèvi menm mèt ebyen tout sèvitè yo te dakò de fèt apati se tweet jodi a n ta di yon ex de la pa di BINUH.

La Coalition des Ambassadeurs en poste en Haïti et Ariel Henry a été lâché. Nou di 7 fevriye an, li menm konstitisyonèl. 7 fevriye a te yon gwo dat. Se te yon dat echeyans, yon dat pasasyon de pouvwa. Se sak fè menm e Guy Philippe e ko ou byen Guy Philippe e alye yo te anonse nou pa ka bliye Moïse Jean Charles a lepòk Moïse Jean Charles m pa konn relasyon l a Guy Philippe jounen jodi an men Moïse e Guy Philippe te 2 kavalye pòlka atravè yon duo ke yo tap egzekite ansanm Moïse Jean Charles avèk Guy Philippe yo te anonse la couleur lè yo te di Ariel Henry a partir de 7 février yap antre par la grande porte non par la petite porte nan palè prezidansyèl lan ki loje nan rue la République e nou sonje la vèy 7 février an Lè Ariel Henry li menm li pase volume kote ke ou pral jwenn des ajan bsap ki tonbe ou byen des supporteurs ou byen des alye de Guy Philippe epi Ariel Henry kanpe an granmoun li enpoze l an granmoun e kòm si n ta di Ariel Henry te te sou goumen nan dat 7 fevriye sa a e menm jan a jounen jodi an sof ke jounen jodi an 7 fevriye 2025 e si l te yon jounen nou sonje il y a un an se te yon jounen lòk yon jounen kote ke komès fòmèl e enfòmèl la li te fèmen pòt e depi w wè enfòmèl la pa fonksyone paske nou raple nou sur la route serpentée qui mène à Kenskòf sètadi de Kenskòf Tomasen Laboul Pèlren rive Petyonvil ebyen transpò piblik lan tou kòm transpò prive an Li te paralize. Nou sonje te gen de manifestasyon de ri, manifestasyon ki antache de vyolans. Men lapolis ta pral mate yo bonè oubyen tiye ti poul la nan ze anvan menm ke manifestasyon sa yo te pran anplè. Nou sonje sou twal lan yo t ap montre nou represyon oubyen ekstrèm vyolans lapolis. nasyonal ayisyèn tap mate mouvman sa yo sonje nan tag gon timoun lari jon polisye te choutel tankou tankou balon ok e sa te fon veritab tole sou twal la oubyen sou rezo sosyo yo madam mesye. Men, jodi an, se pa ekspre nou fè lè nou pale de selebrasyon. Nòmalman, 7 fevriye te dwe yon jou de selebrasyon. 7 fevriye, e odela de la selebrasyon, e byen plis ankò, 7 fevriye enskri dan la konstitisyon ayisyèn kòm lye de randevou. E menm moun ki di w chak fwa gen yon eka, yo te menm mande René Garcia Préval nou sonje

Ke s on dat de pasasyon e nan ki mezi nou te ka jwenn on antant pou nou tounen avèk lojik 7 fevriye a. Ou konn pouvwa dous an Ayiti, lè w mande on nèg menm retire 24 è sou pouvwa l paske prezidan an Ayiti chak jou li gen on kantite frè, li gen on kantite avantaj oubyen privilèj ke dyòb li konfere l. Se pa toujou yon bagay ki fasil. E yo pral mande Michel Martelly sa, nou sonje nan entèvyou Michel Martelly bay jounal Ten News, se te avèk des larmes dans la voix et des larmes aux yeux ke Michel Martelly lè l al ramase zefè li nan biwo l, li te tou akòde Ee interview sa, m pa konn si n sonje, nou nan ane 2016, presizeman ant 5 ou 6 fevriye, m pa vle twonpe m, men se youn nan dat sa yo, nan Ten News Journal. Donk, se pou montre nou ke jounen jodi, Qu'est-ce que nous avons à célébrer? Nòmalman, 7 fevriye selebrasyon ta dwe on jou de selebrasyon. Ane pase, fanatik Guy Philippe yo, fanatik Moïse Jean Charles yo rate selebrasyon sa paske ane 2025 la t ap fè egzakteman. Exacteman 1 an depi Moise Jean Charles avèk Guy Philippe te pwomèt y ap antre triyonfalman nan palè prezidansyèl lan pou y al deloje Ariel Henry ki li menm pa t pran presyon ni dirèk ni endirèk. Jounen jodi an èske n sonje ke. Nòmalman, se yon randevou avèk listwa, si w ap pèmèt nou ekspresyon an. Jounen jodi a, si pwomès Ariel Henry te fè yo, paske Ariel Henry te di l ap fè eleksyon pou l remèt pouvwa a, Eske nou sonje ke depi 7 fevriye ane pase, Ariel Henry te dwe enstale yon nouvèl administrasyon, de preferans fè pasasyon de pouvwa avèk yon nouvèl administrasyon. Jodi a t ap fè 1 an depi te genyen yon administrasyon tou nèf. Ke se swa avèk Ariel Henry nan kad pasasyon de flanbo, I. Nan kad yon lojik konstitisyonèl, la Constitution de 1987, vèsyon kreyòl an vigè, paske nèg isit tèlman trapè, nèg isit tèlman drill, nèg isit tèlman ap fè dupe, jan lari an ta di l lan, ou wè nèg yo menm ale, yo di w yo fè refòm konstitisyonèl, alòske la menm konstitisyon, le menm texte,

Le mwens ke nou kapab di, nou pran nan yon veritab galimatya. Alò, nou t ap genyen 2 ka de figi. Si Ariel Henry efektivman te an mezi livre machandiz lan, li te fè eleksyon, nou t ap egzakteman, jodi vandredi 7 fevriye an, nou t ap egzakteman a 1 an depi lenstalasyon d'un nouvèl administrasyon.

de selebre non paske latmosfè nè pa a la fèt jounen jodi a se yon jounen nou kapab di yon jounen ki tandi e yon jounen m pap di ki kalm men yon jounen relativman kalm paske se yon jounen n ta di yon jounen pezib

Tout lòt jounen yo, paske vant bèf, alò, yo di m pa di vant bèf la wi, vant bèf se fransè, vant bèf, oke, vant bèf twouve li nan kapital ekonomik peyi Dayiti, detwonpe nou ki pa Pòtoprens ankò men ki Petyonvil. Petyonvil son lòt reyalite pa rapò a reyalite kapital ayisyèn la paske a 2 blòk di palè prezidansyèl Champ-de-Mars anpil kout zam tire. Dènyèman m mande yon moun e pa pou blag m di finalman viza pou desann Chanmas la konbyen l vann jounen jodi a. Paske ou pa ka penmèt ou azade w si w pa bezwen, si w pa gen ekstrèm irjans pou di ke ou pral Channmas. Malerezman, le palè prezidansyèl, siège de décision, le commissariat de Port-au-Prince, le quartier général des forces armées d'Haïti,

Jean Bertrand Aristide, lansyen prèt prezidan, te oblije delege kòmando pou al mate le mouvman des Gonaïves oubyen ki te tabli au Gonayiv. Wa imajine w jounen jodi an.

Ou genyen la DD ou. Madame mesye de tou keur mwen menm m pa vle sanble avek de moun kap afebli pouvwa men malerezman pou nou nou menm ki nan pouvwa mwen oblije di verite an jan ke l ye an m pa fyè lè map pale de 3 elikoptè m pap di 3 elikoptè pè nowèl men Nan sitiyasyon peyi Dayiti ye an, genyen moun k ap fè eko pou di wi men materyèl wi manman, men sa yo t ap tann nan, bagay k ap vini. Bon, lè materyèl, pa egzanp, lè 3 Zeliko de Salvadò, Salvadò konnen o gran mo lè gran remèd. Nan sitiyasyon Salvadò rive kote l netralize

E nèg ki yo menm kanpe an kwa madichon ki kanpe an ba lendjo kap kreye latwoublay kap tiye pitit popilasyon an ki di si yo pa pale avè yo si yo pa mete yo sou tab negosyasyon yo ka chili yo ka chili chichi jan lòt la te di an ebyen madam mesye se 2 elikoptè ki ka la epi k pa janm itilize. Si pa genyen dè manbre oubyen dè solda de la fòs miltinasyonal oubyen petèt, m di petèt paske m pa konvenki, m pa okouran, petèt dè polisye ki ta nan kad on operasyon konjwent MMSS-pnh oubyen pnh-MMSS, petèt te gen dwa genyen dè polisye ayisyen ki viktim

Nan ki sa nou pran? Nan ki sa nou ye? De tout fason, se fèt k ap pale, se selebrasyon k ap pale. Alò, pou m pa fè digresyon, pou m pa fè di kòk a làn, an nou rete nan espri de selebrasyon. Gade sa nou manke jounen 7 fevriye an. Jounen 7 fevriye an te dwe kèlkeswa. La fason, kèlkeswa le mwayen, jounen 7 fevriye 2025 la te dwe on jounen selebrasyon. Swa nou t ap selebre on nouvèl administrasyon, paske Ariel Henry, pandan Ayiti te an kriz, Ariel Henry, Olye Ariel rezoud pwoblèm nan, nou t ap genyen yon administrasyon tou nèf ki ap selebre ennan l jodi 7 fevriye a. Nou t ap genyen yon parleman paske Ariel te pwomèt eleksyon jeneral e les soi-disant supporteurs la lozè de la formule. Oubyen de l opsyon Cour de cassation, tanto yo nan kasasyon, yo pral trayi kasasyon, y ale kòm timoun piti k al resite douvan caricom, ki ba nou yon KPT an kreyòl, ki ba nou CPT an franse, Konsèy Prezidansyèl Tranzisyon, jodi a menm jan ak Pons Pilat k ap lave men yo di se pa yo menm, yo vle retounen n nan swadizan kasasyon ankò, nou pa t ap kite yo woule nou tankou oulado. Si Ariel Henry sèlman te respekte echeyans konstitisyonèl lan ki di ke lè yon premye minis an absans oubyen an vakans prezidansyèl pran mayèk la li gen 90 jou e menm si Paske nou nan ekstrèm vyolans, dè teritwa ap tonbe, se pa ke Emli Pwofèt fè lekòl, men pou repete Emli Pwofèt, nou te nan sitiyasyon de teritwa pèdi, men omwen, si Ariel te livre machandiz la, jounen jodi a nou t ap antre, oubyen nou t ap fè yon retou dan la konstitisyonalite. E si Moïse Jean Charles Eko, mwen redi l ankò, efektivman se pa t blòf, se pa t rara k t ap fèt, jan yo te anonse a, yo te evense Ariel Henry, yo te pran pouvwa a, se pa t yon opo, se pa t yon revolisyon pasifik, oubyen yon revolisyon balè djaz, kolan woz, kote nèg ap pase lwil bebe pou y al danse balè djaz, ebyen jounen jodi an nou t ap gen yon lòt rejim, nou t ap gen yon administrasyon tou nèf. Malerezman, le 7 fevriye, jour de selebrasyon, premyèman paske sèt journe marque la chute des Duvaliers, ok, malerezman l'atmosphère n'est pas à la fête. 7 fevriye, Nou plede rate dè 7 fevriye, nou plede rate echeyans pou n ta plizoumwen retounen a la nòmal. M pap fè di kòk a làn. Jounen jodi an, y ap pale de konferans nasyonal.

Turneb Delpe, Lè nèg isit ap pale de konferans nasyonal nan kontèks aktyèl la, donk e lajan an Ayiti, lajan leta, an ve tu an vwala, gon kòb k ap gagote la, gon, gon, gon, gen lekondit, gen, gen ribanbèl, gen banbòch k ap fèt nan lajan leta, jounen jodi an, des bluffeurs, des hommes de théâtre, des comédiens, Dè je chèch, pou m ta repete Boukman, ap pale w jounen jodi an de swadizan konferans nasyonal. Men konferans nasyonal nan ki kontèks? Le minimòm vital nesesè, la priyorite dè priyorite, se lekstrèm vyolans ki l fo frene, se lekstrèm vyolans ki l fo konbat. Jounen jodi a, m ap di an tout libète e kyetid despri, Des nèg ap fè lajan, des nèg ap gagote lajan de leta, tandiske ou genyen yon popilasyon, genyen yon machin enfènal kap rive sou li, genyen des escadrons de la mort, de la mort pardon, kap tiyel de jou kòm de nwi,

Alò, pou dire vewouyaj, madam, mesye, jodi an 7 fevriye 2025 te dwe yon jou de selebrasyon. Men malerezman nou wè jou sa a, m pap di l pase kòm on jou òdinè, kote tout moun ap vake avèk aktivite yo, paske vake avèk aktivite a sa pral depann de ki zòn ke w twouve. M pa kwè nan ba lavil la, o zanviwon de Chandmas, si yon moun gon bagay ou pral regle, menm si se te yon papye, menm si se nan administrasyon de leta, menm si se nan DGI, pou moun nan pa di a, ban m kite jounen an pase pou m wè kòman sa ap ye. Malerezman.

On joune laperèz, on joune strès paske w pa konnen nan dat sa ki sa k ka pase, ane dènyè nou sonje se te dat pou swadizan franj radikal opozisyon an te pran pouvwa a, men il n'a jamais été question de cela. Madam, Mesye. E ant la selebrasyon e la konstènasyon, e sa k bèl wi nan sèt verite a. Ou wè tit sa l pral chanje. Selebrasyon, ebyen nou ka rele l ant selebrasyon e konstènasyon. E Olivye se pa travay ou m ap ogmante, efektivman le 7 fevriye se jou de selebrasyon, men pa rapò avèk sitiyasyon nou twouve n jounen jodi an, Nou prefere di, o final, nan fen emisyon an, paske lè a rive, pwogramasyon an deja ap bouskile nou, men nou prefere di, ant selebrasyon e konstènasyon. Tit la ap toujou rete an kreyòl. Ki kote n ap sitiye nou? Malerezman, nou rate okazyon de fèt sa a. Malerezman, nou rate anbyans de fèt sa a. Paske angiz de anbyans de fèt, Se yon anbyans de konstènasyon, de ziresponsab, de swadizan dirijan ki pap dirije anyen, ebyen se nan kontèks sa yo mete nou 7 fevriye 2025. Madam, mesye, non pa m se Evens Nelson, emisyon sa a n ap gade chak jou soti lendi pou rive vandredi 2 zè 15, 3 zè sou meta platfòm Vantbèf Enfo. Li rive jwenn nou gras a emab konplisite oubyen touch teknik Olivier Louis. Se toujou yon grap plezi pou mwen avèk nou chak jou pou m prezante nou yon emisyon nèf tankou 3 fwa 3. Retwouve nou lendi pwochen pou yon lòt edisyon. Babay! Angiz de swè, viv levan, viv levan, viv levandredi!